Ke nou di Bondye mèsi, se yon plèzi pou nou, yon jwa imans, abondan, lefè ke nou kapab la avèk ou jodi dimanch 8 me 2022. E, zanmi oditè, oditris, nou pral fè yon ti koze jodi an. N ap fè yon ti koze. nou vle bay nou pa vle bay sa k anndan nou non nou vle bay sa Jezi te ban nou san filtè paske anpil de fwa n ap kache de bagay ke n pa vle di l epi konsekans lan pral retonbe sou nou ankò aah. nan moman ke nou ye la nou menm ayisyen sitou si nou pa pran yon konsyans si nou pa jije nesesè ke dè e dè e dè zane sou pant nou ye la nan levanjil li pa bon ebyen bagay la ap rive fatal pou nou nou ka rive yon lè nou pa menm ka ouvri bouch nou Ke se nan yon legliz, ke se nan lari. Lè sa anpil nan nou pral di se se mak bèt lan, se apokalips ki rive, se dènye tan an, ebyen lè sa se pa vre non. Se tèlman n ap di de bagay ki pa reflete nan lavi nou. Se tèlman n ap pale de bagay ki pa egziste vre anndan nou. Se tèlman n ap priye, anyen pa janm ka mache. Mwen sonje dènyèman, mwen renmen tande moun k ap pale de Bondye. Mwen di sa toutan. Mwen pa itilize sa moun yo ap di de kritik. Dayè moun ki gen, moun k ap pale, sa l ap di yo pa bon, m pa menm mansyone bagay konsa lè m ap pale. Menm moun nan pa vin nan tèt mwen. Men pakont, lè w wè yon moun te fin pale de Bondye, mwen mansyone sa, yon bagay se paske sa li bon epi mwen menm vle ajoute oubyen m vle pran yon bagay ladan pou mwen menm pou m enspire pa m mwen te tande yon frè ki tap preche kote ke lap di se yon òdonans ke Jezi te bay chak tan nou reyini ok pou nou brè san li pou nou manje pen sa. Sa ap fè nou rafrechi memwa moun yo, nou fè sa an memwa de Jezi, ki te mouri sou bwa Kalvè pou nou. Se vre sa l di a. Men, ki moun Jezi t ap di sa? Disip yo, pa vre? Disip yo, li t ap pale sa avè yo, paske se te de moun ki te konekte avè l. Jodi an mwen menm avè w, pandan n ap di sa, n ap fè travay sa an memwa de lanmò Jezi te pran pou nou. Konbyen nan nou k disip Jezi jodi an la? Konbyen nan nou k disip Jezi? M renmen di sa, m renmen di poze, reponn tèt ou. Pa reponn mwen l, reponn tèt ou. Konbyen nan nou ki disip Jezi? Paske nou konnen ki sa disip yo t ap fè. Nou konnen Jezi te prepare yo pou yon travay, e travay la t ap fèt. Pandan tout tan yo fè sou tè a, malgre yo arete yo, gen yo bat yo, lage yo, yo kontinye toujou. Nou konnen kòman travay la t ap fèt. E Jezi te bay disip yo konsèy sa. Chak ton yo reyini antre yo pou yo kapab bwè san li, manje kò li. Men jodi a, ou menm w ap pale de sa ki se byen, men pandan w ap pale de sa, èske w se disip? Èske w ap fè travay disip yo? Donk si n ap pale de yon bagay ki se yon reyalite, poukisa nou pa manyen chita? Nou fon refleksyon nou di bon Koman levanjil ap fèt la jodi an la? Koman m ye la jodi an nan levanjil? Eske se levanjil sa Kris te kite pou mwen? E Nou pap fè anpil ti pale son ti koze On ti koze nap fè jodi an. Banm poze w yon kesyon zanmi m. Banm poze w yon kesyon apre kesyon m pral ouvri yon ti parantèz. Banm poze w yon kesyon. Ki enterè. yon masonlòj genyen si w vin preche l levanjil pou l tande w? Reponn tèt ou l. Ki enterè yon ougan genyen si w vin preche l levanjil epi pou l ap tande w? Reponn tèt ou l. Ougan an, masonlòj la eksetera lòt gen moun ki fè lòt lòt tip bagay maji Ann pran masonlòj la Masonlòj la Moun nan malad li fè sa l dwe fè a l priye pou li jan yo rele l la li geri moun nan Ò lè m di li geri moun nan espri ki nan li an pase li geri moun nan. Mwen menm avè w moun nan malad nou fè vi nou nap blablablablabla anyen pa rive anyen pa breeding maladi a jiskaske nou bal vag mwen menm m wè sa devan m gon kote m t ale sa fèm pa al ankò on avèg ki vini ou fè vou wap manyen figi avèg la. Ko wè blablablablabla avèg pa janm wè jiskaske ou pran menm avèg la ou voyel chita mason lòj la vini lap fè de gwo mèvèy de gwo mirak kounya map poze yon kesyon ki enterè mason lòj la gen ou vin prechel levanjil pandan li lap geri moun ki malad watèvè janl geri yo a ou menm ou pa menm ka deplase Yon ti pousyè nan lafyèv yon moun gen. Enpi kounye w ap preche masonlòj a levanjil. Ki levanjil? Poko ban m poze w yon kesyon. Ki levanjil menm w al preche masonlòj a? Levanjil Kris la? Levanjil Kris te kite pou apot yo? Levanjil Kris te bay apot yo? Oubyen levanjil pa w w ap preche masonlòj la? An masonlòj lan ka rete nenpòt moun li geri l menm jan m te wè yon fi Kanada ki fè m konnen li menm li pa masonlòj se yon advantis li te ye men l di moun sa yo l respekte yo paske se yon masonlòj ki geri l li te kokobe yo te voye yon poud pou li e sou chèz woulant li t ap mache masonlòj la vini l geri l li met chapo ba pou yo l respekte yo kounye a ou menm. Ou gen ou ase de konsyans, ou gen ase de figi pou prezante w devan yon masonlòj pou w al preche l levanjil. Ki levanjil ou al preche l? Levanjil Kris te, levanjil Kris la, levanjil apot yo, oubyen levanjil pa w la ou menm? Pandan li l ap geri malad, Epi ou pa menm ka ou pa menm ka gere yon poul eh pou al prechel levanjil pa vre men monchè men monchè nou gen sou nou. Banm di nou kilè mwen menm avèw. n ap fè levanjil Kris la toutbon? Ou ka reponn tèt ou. Ki lè n ap fè levanjil Kris la? Mwen menm san filtè. Pwofèt la te kanpe lapli. Lapli ta pral tonbe, l kanpe lapli. li òdonnen lapli pou l pa tonbe, paske pwofèt la te konekte avèk Lesentespri d'en haut. Houngan ap fè tout vye seremoni nan non dyab li. Masonlòj la ap fè tout gwo seremoni nan non dyab yo. Tout bagay ap mache pou yo. Ou menm depi w fèt, ou la pètpèt mayi. Plaplaplaplaplaplaplaplapla maten midi swa plaplaplaplaplaplaplapla anyen! Finalman ki Bondye w ap sèvi? Bondye Baal lan oubyen Bondye ki te ouvri lanmè pou pèp Izrayèl te pase a? Si ou menm k ap tande m la ki pa konn Bondye, ki pa konvèti, m ap di w byen. M ka konprann poukisa w pa konvèti. Petèt m gen dwa pa aksepte avè w, men m konprann ou. M konprann ou, paske w pa w anyen. Paske dèfwa menm moun k ap preche w la l pi mal pase w. Ou gen plis bon kè pase l, ou plis sensè pase l, ou pa ipokrit, Ou pa ògeye. Anpil de fwa moun k ap preche w la, li pa menm prè pou l parèt nan talon pye w nan kalite ke w genyen. Mwen konprann sa. Men m ap di w yon bagay, pa gade sou sa. Gen Bondye. Pètpèt mayi sa yo depi yo fèt k ap laplaplaplaplak pa gen anyen nan yo. ki pa gen anyen nan yo, sa pa ka fè ke ou menm k ap tande m ki pa konn Bondye, sa pa ka fè pou w ap iwonize sa. Mwen menm mwen wè anpil nan nou k ap iwonize moun ki konvèti, alò k ap iwonize pwotestan, paske jodi an se pwotestan k chita legliz. Men li ra pou jwenn yon kretyen ki chita legliz k ap fè travay Bondye. Donk, mwen menm avèk ou, nou gen yon bagay ke n dwe fè. Nou ta dwe chita, pran de twa jou, mete nou anfas yon glas, pran Bib la, enpi di, Senyè, èske m ap sèvi w? Èske m ap sèvi w? Kisa Jezi te kite pou nou? Jan m te di avansye. Jezi te kite levanjil li. Tande wi, Jezi te kite levanjil li menm, moun li ye a. Se sa k fè w wè mesye pwofèt yo, apot yo, lè y al pale, y al pale nan non Jezi. Lè y ap ba w levanjil, yo ba w levanjil Jezi. Ban m fè yon dènye remak. poum fini paske m ta renmen moun ki ka tande tande moun ki vle pran pran m pa gen pwoblèm m pa bezwen moun dakò avèm lè Jezi tap preche se menm moun li fèt nan menm peyi avèl yo yo ankò kap di krisi pandan lap preche premyèman anpil nan yo pat kwè nan li menm moun yo e yonn nan koz Ki fè, mesye Farizyen skrib yo, yo te gen gwo pwoblèm ak Jezi, se paske pawòl Jezi t ap pale yo, levanjil Jezi t ap bay la, yo potko janm tande l. Yo pot ko janm tande l depi lè yo m gen enpresyon yo pot ko menm fèt. M gen enpresyon yo pot ko fèt menm gran paran yo pat ko tande levanjil sa. Paske, skrib yo, se pa moun konsa konsa yo te ye. Lèskribe e lèfarizyen, skrib yo se moun yo ki te konn pawòl yo. Se pa jan w wè jodi an, nou annik fèt, nou poko menm konn li, nou gen tan evanjelis, nou gen tan apot, nou gen tan pastorès, nou gen tan dam misyonè, nou nan tout jèn n ap preche non. Pandan ke n poko menm konn, nou poko menm konn li non. E pa kounye a non. Skrib yo se te de moun nou te ka konsidere yo de save. Nou te ka konsidere moun sa yo de save ki konn pawòl Bondye anpil. Epi, moun sa yo vin tande yo yon ti Jezi parèt. Yon nèg sitou yo wè nèg la ap mache nan tout lari avèk moun paske nou konnen kòman lòm ye lòm depi ou ka rive ou desann pou w anfas li pou l wè w pou l ap gade w sa w tande a moun ou ye a gentan pa enpòtan pou li paske si w te enpòtan w li pa t ap ka wè avè w si w te enpòtan li pa t ap ka pale avè w depi ou wè l nan pale avè w sa w tande a ou se menm jan avè l ou pa anyen menm e ou pi mal menm pase l okontrè Li konsidere l plis pase w. Enben, Jezi te gen pwoblèm sa a. Jezi ap mache dèfwa podyab, m gen enpresyon menm grangou l konn grangou, paske l te òm tou. Pandan l te Dye, l te sanpousan òm. Ti sandal li nan pye l, l ap mache ak disip yo, Lewadèwa. li imilye l nou wè tout tout pandan li imilye l pou l ka resevwa nou nou wè tout imilyasyon ke l te pran se konsa l ye jis jodi an men ou menm zanmi m kap tande m pa dekouraje menm lè w wè imilite ke w itilize a li fè de moun ap pase w anba pye de moun ke w te gendwa menm nan rèv ou pa ka kwaze avè yo paske yo pa menm kankou moun yo di sou le plan sosyal yo pa menm ran sosyal avè w sou le plan ekonomik yo pa menm ran ekonomik avè w men pa kont levanjil fò w pale avè yo Epi kounya pou yo konprann ou menm ou menm pi enferyè a yo menm sur le plan social map pale ekonomik paske sur le plan spirituel tout moun se menm bagay e se sak fè Jezi te imilye l se sak fè jodi an mwen menm on lòt gen dwa rete li imilye l. paske nan jezi pa gen kesyon ou prezidan ou se wa ou se sesi nan jezi tout moun se moun tout moun son sèl men anpil de fwa menm jan jezi te livrel ou livre w konsa epi yo pyetine w men lè w wè sa rete fèm. Okontrè ou mèt kontinye toujou fè travay ou. Donk nou gade nou wè Jezi kòman li te konekte disip yo ak Sentespri de Dye. Jodi a, mwen menm avèk ou, nou di nou se disip de, bon, nou pa menm di nou se disip, dayè mo disip la m pa twò wè l repete. A m se kretyen, ou plis wè moun nan di w li kretyen ke l di w li disip. Ok, se menm bagay. Men si w kretyen w se disip de Dye, ki travay w ap fè pou Bondye? Travay wap fè pou Bondye sèlman an depi w fèt depi w konvèti just preche moun ouvri bib la epi wap li yon vèsè pa vre sa yon sa yon homme de Dieu te di ou p e travay sa Bondye vè w fè pou li pa vre banm di yon dènye bagay pou m fini paske m pap long m pa long nan moman nou pa ouvri bib paske fòk nou pale nou sipoze chita pou n pale. Kot pwoblèm sa ye? Kòman fè levanjil Kris lan nou pa ka fè l? Pandansetan nou tout nan tout lari n ap preche, nou tout kote n ap priye maten midi swa, plaplaplapla, pètpèt mayi, anyen pa pase. Si w konn de moun ki ap rele pwofèt, k ap rele dye Baal yo. Masonlòj la ap fè nenpòt seremoni, tout bagay li ap mache. Mwen menm avè w anyen. Men fò n chache kot sa ye. Nou tèlman pa gen konsyans, nou ap bay tèt nou manti chak jou. Chak jou Bondye mete. Moun nan fè vil lap priye anyen pa janm mache menl pa al chita poul di men Bondye ou pa yon Bondye ou pa yon Bondye Baal ou pa yon Dye Baal ou se le Bondye ki kreye syèl la tè an lontan lè mesye ap priye w ou vini. Men jodi an poukisa m gen 10 ans map priye w? Gen moun li telman ap pran pretèks pandan ke li pa gen sentespri Bondye nan lavi l lap pran pretèks ah pèp la te fè anpil tan nan dezè a Bondye ap gentan reponn mwen pèp lè 40 ans l te fè ah mwen menm m ka soufri tou manti wi on pretèks lap pran zanmi se pa e pa vini Bondye ap tann pou l fè 40 ans pou l vini non se pa tan lap pran jan w di a se priyè w yo k pa rive wotè fetay kay ou a. Se sa k pase. Si priyò yo te rive jwenn li, li te gentan reponn ou deja. Anpil de fwa w gen dwa wè, bagay sa m wè l anpil, m wè l toutan. Moun nan rete. Tande wi. Sentespri mete sou kè m pou m di tèl, pou m li tèl pasaj, pou m preche nan tèl pasaj. Tande wi, Sentespri mete nan kè m. Ok. Kounye a m pral di nou. Ouvri zòrèy nou pou n tande sa m pral di an la. Sentespri ka mete nan kè m. pandan ke gen de moun kap tande m, Sentespri ka mete nan kè m pou m di yon pawòl ke Daniel te di. Paske Sentespri gen dwa wè gen de moun nan mitan la, pawòl sa li vle moun nan tande l, e kòm Daniel te di, Sentespri gen dwa mete nan kè m pou m al li Daniel. M pa gen pwoblèm ak sa. Nou tande sa m di? Hum! Nou tande sa m di? Talè pou moun vin di oh ou paka ou paka di tèl bagay m pa se tande sam di Sentespri ka mete nan kèm gon pawòl Pyè te di gon pawòl Pòl te di Sentespri ka mete nan kèm pou pawòl sa m dil paske gon moun la Sentespri vlel tandel. Epi li fè m di pawòl sa. Kòm Pyè te gentan di l, li fè m di l, Nou tande sa m di? Sa vle di, sa a pa yon pwoblèm pou Sentespri fè m ouvri Bib lan yon kote m al li nan Dànyèl oubyen nan Amòs, ou konprann? Oubyen nan Som, Som de David. Gen yon moun ki gendwa bezwen pawòl sa, Sentespri gide m, fè m al nan Som, tèl Som, Som 24, Som 25, m li vèsè a. Men eske w ka fè vi w pou w ap di Sentespri di w enpi chak sa Sentespri di w se sa Daniel te di w pral li? Sentespri menm menm pa ka konekte nan lavi w ou menm pou l ba w yon pawòl pa w? Sa vle di Daniel te gen kontè pa l li konekte a Dye, Dye t ap enspire l, ou menm ou pa gen kontè pa w pèsonèl konekte a Dye? Kontè pa w se atravè yonn nan disip yo l ye pa vre? Sa vle di ou menm pou w konekte a Le Dieu d'Israël, Le Dieu des dieux ki kreye syèl la ak tè a, se atravè yon disip, yon mesye nan labib yo ki mouri lontan se atravè li Sentespri ka konekte w ou menm? Sa vle di tout vi w chak ton Sentespri mete sou kè m epi lè w ouvri bib lan se yon pasaj nan yonn nan mesye yo te di ke w pral di Sa vle di sentespri Bondye ki nan lavi w la. Paske si e sentespri met sou kè w, sa vle di w gen sentespri Bondye nan lavi w. Sentespri Bondye nan lavi w lan pa ka fè ou enspire yon pawòl ou chita san w pa bezwen ouvri bib lan pou w al li nan Jozye, nan Danyèl, nan Ak, nan, nan, etc. Epi sentespri pa ka enspire w epi w pran pale ou menm. Sa vle di chak jou Sentespri a ap enspire w pou preche yon bagay, men se sa Daniel te di. Waw mesye, men Sentespri pa renmen w non. Fò w ta al tcheke Sentespri pou konnen ki sa k pase, li pa renmen w. Li pa renmen w. Paske si Sentespri te renmen w, m pa kwè se sa frè Joseph toutan ap di. Oubyen frè Jean Pierrot toutan ap di, epi chak tan Sentespri pral itilize w, li fè w al pran pawòl frè Jean Pierrot. Sa vle di wè frè Jean Pierrot, se te yon moun ki te konekte vrèman ak Sentespri Bondye. Men ou menm, ou pa gen kontè pa w, Bondye oblije pase pa ou menm toutan pou al pran pawòl frè Jean Pierrot, epi pou w di. Frè m, sè m, Sentespri pa met anyen nan kè w. Mwen k di w sa. Wè menm gon ti plim. Mwen siye l. Mwen siye l. Mwen siye la nan. Sentespri pa met anyen nan kè w. Ay pawòl pa w. Alò lè m di pawòl pa w se pa sa w pral li nan bib lan non. Men sa vle di pawòl pa w la sa vle di sentespri w di o sentespri di m. Sentespri met sou kè m. Sentespri pa met anyen sou kè w. Emosyon w kap pale. Sentespri pa met anyen sou kè w. Nou jwe ak non Bondye twòp. Nou menm ayisyen nou blofe Bondye twòp avèk pawòl tafya nou yo. Jan moun yo di an Ayiti pawòl tafya. Mwen konnen m pa bezwen w dakò avè m. Anpil nan nou pap dakò. Kòman w pral dakò? Bon, si moun pa t dakò a Jezi, se avè m nou ta vin dakò. Pandan, bon, bon Jezi ap geri nou, pandan l ap geri nou, lè l ap mouri nou menm ankò n ap di touye l sou kwa. E menm nou menm nan? Jodi a w ka bon pou moun nan la, demen maten w gen yon pwoblèm avè l, menm bouch ki te di l bon, menm bouch la ap kondane w. Nou pa konn sa nou ye. Nou pa konn si n kretyen, si n dyab, si n ap sèvi Baka, si n ap sèvi Baal. Nou pa konn sa nou ye nan levanjil nou menm. Jodi a plim sa bon anpil. Plim sa bon anpil. Men demen maten, se pi vye plim ki te ka gen. Mwen menm wè lè m pale byen de yon moun, nan domèn mwen pale byen de ou a, menm lè m mèt ta rayi w m pral touye w e malerezman m pap, m pap, m erezman m pa pral touye pèsonn moun, men menm lè m ta rayi w m pral touye w, sa w wè m te pale byen de ou nan domèn m te pale byen de ou a, m ap toujou pale byen de ou ladan. nan domèn nan. Si m te di w s on òm de Dye, w ap toujou ret òm de Dye. Bon, si m te di w òm de Dye, poukisa m te di w òm de Dye? Enben, lè sa a e Baka k te nan tèt mwen, paske kounye a w pa òm de Dye ankò. Sa vle di, Baka te nan tèt mwen lè m t ap pale an, paske Bondye pa konn twonpe. Si m te di w òm de Dye, ou se òm de Dye. Si m te di w fam de Dye, w se fam de Dye. Si m te di w s on moun ki travay di, si m te di w s on moun k renmen, ou gen anpil kankou moun yo di w, ou s on moun ki gen anpil enèji pou w travay, m ap toujou di menm bagay la. Mèt pa pale avè w, m ap toujou di menm bagay la. Paske sa m te wè a, se sa l ye. Ou travay di, wi ou travay di. Mèt pa pale avè w, ou travay di. A entèl, èske moun sa a, wi, se yon moun ki travay di anpil. M pa bezwen nan pale ak moun nan. Paske fò w evite lapè. Evite lapè. Ou wè depi yon kote ou santi kè w pa anpè, rale kò w. Depi kè w pa anpè, soti kote ou ye a. Paske ou bezwen lapè. Podyab gen moun ki pa konprann bagay sa yo jan lè yo wè ayisyen kèm fèm mal pou ayisyen e sak fò ayiti jan w wèl ye a se son nasyon sèvo yo konsa m pa menm kwè sèvo yo kankou ti pwent tèt plim nan menm kilè w chache lapè a yon moun. lè ou santi moun sa a pa gen yon akò avè l men kòm pou chache lapè epi konekte avè l epi pou toujou pa an akò pou toujou nan diskisyon se sa k chache lapè ebyen n konn sa k chache lapè kote ou santi w pa byen ou vle nanm ou alèz Gen fwa gen kèk kote w santi w gen yon sak sik sou do w. Toutan w poko soti kote sa, sak sik la toujou la. Chache lapè ak tèt ou. Chache lapè. Gen kote w yo pa alèz. Gen moun wap fonksyone avè l ou pa alèz. Enben chache lapè. Kòman w pral chache lapè? Se e pa ènmi w moun nan ye. Ou pa ennmi, men chache lapè, retire w nan zòn sa. Ou te chita sou chèz sa, ou gen pwoblèm sou li, retire kò w, al chita sou lòt chèz la. Se sa k rele chache lapè. Paske gen bagay lè w fin soti sou li, sa w tande a, chay la desann, enpi w bliye tout bagay. Menm si tout moun mèt tap poupoupoupoupoupou, ou menm, w anpè. Paske kounye a, sa w, ou santi ou libere. Chache lapè. Chache lapè ak tout moun. Se sa k rele chache lapè. Se pa rete la w ap wonje, w ap kriye maten, midi, swa yon kote ou pa santi w alèz. Epi lè sa w oblije pral nan ti chwichwi chwichwi. Ou pa gen lapè w ap chache. Sa se lagè w ap mete. Chache lapè. Kote k ap ba w pwoblèm nan rale kò w. epiw cool lè w fin rale kò w pa gen moun nan tèt ou non wap regle afè w alèz epi tout moun tout moun gen dwa kont ou wi nan moman ou menm ou cool espri w anpè paske w rale kò w chache lapè pase si w la wap nan pwoblèm toutan si w la wap nan pwoblèm toutan. Antouka Mwen swete ke anpil nan nou M gen prè de 4 mil konbyen moun m espere ke nou tout lè nou wè videyo yo pataje a yon zanmi Mwen menm pataje l menm si n te pataje l a yon milyon moun mwen menm m pap travay pou vyou. pou fè kòb. Lajanm soti la. Se Bondye k bay sa. Bondye bay sa pou fè lajan. Lajan pam soti la. Donk sim gon milyon moun ki wè videom yo kèm kontan. Paske, Jezi te gen yon levanjil li t ap preche ki potko janm pale ann Izrayèl. Se sa k fè, tout moun, anpil moun te kont li, paske, ni lè Jezi fin ale, disip yo ap preche yon levanjil ke moun pa konn tande. Ebyen, jodi an, toujou konnen Bondye gen de moun li la. Gen de bagay m konnen ou pa konn tande. Ou leve l yon levanjil tradisyonèl, devan dèyè. Levanjil bouyi vide. Nou pa gen okenn pwisans nan lavi nou. Tout vye espri pi fò pase nou. Masonlòj pi fò pase nou. Wongan pi fò pase nou. Paske nou pa gen anyen nan nou. Nou gen yon levanjil bouyi vide. Maten midi swa nou nan jèn. Tout lajounen n ap priye pèt pèt mayi plaplaplaplaplapla nou pa gen okenn pwisans e m di sa ak fòs m siyen dèyè l nou pa gen anyen nan nou mwen al chache levanjil kris la met nan lavi nou epi n a wè ki kòman Bondye ap sèvi avè nou ke Bondye beni moun ki tande pawòl sa yo e ke Bondye beni moun ki vle fè pawòl sa yo fè wout nan lavi l. paske nou mechan trop a tèt nou se tèt nou nap fè soufri nou pa gen anyen anndan nou nou fè payen pa ban nou valè payen ap kritike nou paske nou gon levanjil bouyi vide depi nou fèt se li nou jwenn paran nou ladan nou nan menm levanjil bouyi vide a tout lajounen nap priye pa gen anyen serye k janm regle nou paka priye pou yon malad poul geri. Enpi nou konn Bondye pase tout moun sou latè. Ke Bondye beni nou. Nou menm ki tande pawòl sa yo. Nou menm ki vle pawòl sa yo transpèse kè nou pou nou fè yon bagay serye. Ke Bondye avèk nou. Amen.